Yon gran salitasyon a tout moun, map di nou byenveni sou chanèl Marcello Civil lan pou yon nouvo video, video jodi an se kijan ke mwen koupe cheve marim map voyel cute e sa nou panse pou ide sa kem pote an, ou menm kap renmen ide sa pa bliye abòne a chanèl la, like video an pou nou ka toujou jwenn plis video, chanèl sa si w abòne ou pap regrèt li gen anpil bon bagay ladan kap edew. Mwen pral kòmanse koupe cheve an. Mwen panse ide sa ka itil anpil moun, sitou nan moman pandemi sa a, salon fèmen, babèchòp fèmen, bagay sa yo. Jodi dimanch, jodi dimanch li pral travay nan lendi, cheve yo te vrèman wo. Epi, ti ta, mwen pran makina kòlch mwen, epi mwen kòmanse koupe cheve yo, mwen koupe l a zewo. Sa nou wè Chelsea bon nan tout, Chelsea fè tout li menm. Se pa yon bagay ki grav medam, tout moun ka fèl, sèlman kenbe yon tondez epi pasel avèk avèk pasyans, ou konprann? Pasel douseman nan tèt lan pou pa blese tèt lan tou, konprann tout sa yo fè pati travay la. Nou kapab wè kòman ke map fè, mwen pase to des a, mwen pase l a zero, paske l te vle desann cheve an nèt nèt nèt, epi li te gen pwodui tou pou l pase nan po tèt li, li te tou pwofite desann li a zero, nou konnen kòman bagay yo ye, se te lòkdawonn, e byenke lòkdawonn nan. Fini jodi an la, lendi an, tout bagay reouvè. Men, yè dimanch lan, pa t gen anyen ki te ouvè pou l te ka koupe cheve l depi semèn pase tout bagay te fèmen. Sa nou wè? Mwen ta swete nou ankouraje travay lan, abòne avèk chanèl la pou Jèzi ka toujou pote plis enspirasyon pou nou, pou ede nou. M panse ide sa ap itil anpil moun. Bon se lavi til anpil moun epi sa k fè nou wè tou ke Chelsea bon nan tout domèn li bon nan tout li menm pa gen anyen l pa fè ok si yon moun abòne a chanèl sa mwen panse w pap regrèt pa gen regrèt pou ou paske wap jwenn yon bagay kanmenm kap itil wap jwenn yon bagay kanmenm pou aprann chanèl sa la pou Ansenye moun, pou m montre moun. Mwen la pou m pataje eksperyans mwen avèk tout moun ki vle, avèk tout moun ki enterese. M ap pataje eksperyans mwen. L ap fè bri timoun. Li pase m lòd. Li tèlman pase m lòd tou. Li tèlman pase m lòd nan koupe cheve sa, gen yon moman m rive m anvi kite l. Men m reziye m fin fè l pou li. Dakò timoun, m ta swete nou renmen videyo a. Pa bliye kite yon kòmantè dim sa ke nou panse de travay la paske m pap bannou manti m voye l fre timoun l al travay jodi lendi maten an byen fre tout moun ap di li fre tèt li bèl ebyen ok timoun ta sou se nou renmen videyo a map kite nou la mwen prale. asiste videyo a jiska la fen e m remèsye tout moun ki abòne ki fè pati fanmi Matchelo Civil lan mwen remèsye nou anpil pou kouraj ke nou ban mwen anpil moun ap felisite m tou pou travay mwen anpil moun ap di m ke a m renmen jan w ye a ou toujou prè pou ankou pou montre moun ou toujou prè pou pataje eksperyans ou a moun wi timoun. Mwen toujou prè pou m fè sa, sa son don Bondye ban mwen. Mèsi anpil avèk tout moun sa yo kap ankouraje m, tout moun ki gade videyo yo, tout moun ki kòmante, tout moun ki like pou nou kapab wè mwen te fin fè travay lan la. Dakò? Sa nou wè? Bèl travay ti moun, bèl travay. Tank m fè sa m kapab, sa nou wè? Ebyen dakò ti moun, m ale. Kite video a jiska la fen, pa bliye kite yon like, kite yon komantè, pataje video a pou plis moun ka wè travay sa, pou plis moun ka wè enspirasyon sa dakò ti moun tchaw tchaw tchaw.